Salye zanmi Facebook nou yo, tout zanmi nou yo kap gade nou, kap tande nou. Jodi a nou pral pale de mach sa a ki ta fèt, pastè Gregory, Bishop Gregory ta òganize. Se yon bon inisyativ ke li te pran. Kote ke te, nou tout te nan mach la, mwen te nan mach la. E pi ke mach sa a se pou yon chanjman Ayiti. e ke nou tout pote tèt ansanm avèk pastè Gregory. Pastè Gregory se yon moun kap fè yon bèl travay nan kominote a e li ta renmen kominote a mete tèt ansanm jan ou wèm toujou ap pale kote ke nou ta vle fè bon bagay pou peyi a e nou ta renmen wè yon chanjman. So m pral montre nou kèt klip kèt moun nou te fè entèvyou avèk yo sa yo tap di, kòman yo te trè kontan, ki chanjman yo ta renmen pou peyi a. Nou pral gade kèk ti bout nan speech Mister Gregory a, kòm nou tout te konnen, nou te tande speech yo, men nou plis presize moun sa yo ki ta fè entèvyou, ta fè entèvyou avèk yo, nou tap gade kisa yo tap di, kòman yo te vrèman excited, e kòman vrèman yo te kontan au sujet de sa. Nou gade an nou tande.

Nou vle al lakay nou, nou vle gen doktè ayisyen lakay nou, nou vle byen lakay nou, paske se lakay nou nou byen nou pa byen deyò. Avèk Bondye tout bagay posib.

Se konsa fò ou pase sou beton an pou wè kisa moun yo ki panse yo e yo te vrèman kontan de de match sa a ki te yon bon reyalizasyon. Ou sèlman ki pi bon pou peyi a. Pase pa gen pase peyi nou. Se konsa sa se te trè bèl te trè bon bagay e nou espere yon chanjman e nap kontinye priye pou peyi a.

Kote ke anpil moun tap fè. Nou tap mache nan tout Miami, nan tout lari a, pou n pale avèk kèk moun yo ki te nan mach, e fè kèk entèvyou avèk yo. Nou wè te vrèman exciting, moun yo te vrèman kontan. Mwen santi se deja sa ki di a la, nou espere yon chanjman pou peyi a. Bon, se deja, depi wè se Pastè Gregory ki te antèt, nou gentan konnen chanjman posib. Paske pastè Gregory li menm son chanjman liye pou tèt pal nan tout sal fè toujou bon em di Bondye mèsi pou pastè Gregory e nap toujou priye pou li pou Bondye toujou bal bèl vizyon lèl te fè yn an Ayiti se te sa nèt donk peyi ap debloke. Avèk Bondye bagay ap fèt kanmèm. Kanmèm, kanmèm.
Mèsi. Sa w panse mèsi madanm pou bagay sa ki fèt la pou match sa la sa w panse eske se yon chanjman pou Ayiti esou. Pou sa si menm

Yon evènman konsa, yon bagay konsa nou pa ka pa patisipe. Nou son Ayisyon yo gen tan, yo gen time patisipe. Tout kote men ansanm. Sa nou panse de mach sa la? Èske nou panse tout bagay te pase byen? M konnen.
Èske nou panse tout bagay te pase byen? Bagay historik ki fèt la. Mèsi pou time ou ok.
Thank you. So, yeah, so se konsa paske nou bezwen yon chanjman pou peyi a. Nou bezwen yon bagay ki pou fèt nan peyi a paske avèk Dye nou fè yon dezespwa. Kou paw la di il amen amen il ekrazera nos ennemis se jodi a nap gade koman moun yo ap mache anpil moun kap mache nan lari a e ke nou tap gade pastè vre moun yo chòk pou moun yo ap antisipe. Se te yon bèl bagay nan lari a ma kamera m avèk telefòn mwen a mikro m gen tout bagay kote w ye a m genmen 3 bagay nan menm Nap televize epi nap fè entèvyou avèk moun yo I'm very excited Se t yon bon bagay Pastè Gregory te fè Gade lòt 2 entèvyou ankò epi met yon fen Se t yon bagay ki te vrèman enpòtan Se istwa Se yon istwa ki fèt So avèk sa nou espere ke tout bagay ap fèt Ou konprann So nou di Bondye mèsi pou sa Bèl jèn janm yo sa nou panse de de mach sa ki sot fèt la bèl jèn bèl jèn gason yo sa nou panse jodi a se rifa chanèl sou sa nou panse de mach sa nou fè sou panse èske nou espere yon chanjman pou ayiti nou espere yon bon bagay pou peyi a sa se sa se kwayans nou sa se konviksyon nou so nòmalman nòmalman se ayisyen ki pou chanje ayiti avèk bon lespri bondye nan yo epi yon volonte ayisyen kap chanje ayiti avèk bon lespri nan yo lespri bondye nan yo pèmèt ke

Moun pa ka al nan peyi yo, moun pa ka mache, tout moun sou enkyetid. Pase nou bò sa lontan nou ta renmen fè yon kongrè pou nou fè pran yon souf nan peyi nou. Wi, souf pou Ayiti. Mèsi pou time ou.
Kèlkeswa jan an. Se pa souf sèlman nou bezwen pou Ayiti non. Pase ke ban m di w, ou wè isit Ozetazini, gen 23 zan nan peyi an. Depi m vin nan peyi an, lè m te fèk antre l pa t konsa. Kounye an la se kòmsi y ap mete nou deyò, y ap repouse nou. Paske menm little Ayiti yo pran nan men nou. Kounya rele lelo avana wi yo say lan make la so kounya la men yo komanse antre nan not miami yo vle mete nou deyò w konn koman yap mete nou deyò yo monte kay sou nou majorite moun ou wè kap mache ap pouse tchòli sou tout sou sizyèm avni an yo ki vin omlès se kay yo yo mete yo deyò avèk yo achte kay la yo ofri yon kòb yo achte kay la kounya moun sa yo menm menm avèk lajan kidnap yo ba yo a li pa sifi pou yo achte kay ankò kounya la menm menm yo komanse pran yap depanse li nan peye otèl oubyen peye peye apatman Kounye a la yo vin nan lari, yo vin homeless. Yo mete nou deyò nan zòn nan. La nan North Miami la, pa gen pakèt Ayisyen ki rete la kounye a la. Tout North Miami Beach yo kòmanse pran l. Mwen menm te nan yon kay nan North Miami Beach, yo mete m deyò ladan l. Kounye a m nan yon building, chak moun ki soti anndan building nan, yo mete yo mete yon grenn panyòl rete nan plas li, yo pa anfème moun nwa li. Nou bezwen mach sa ki fèt jodi an, non sèlman ke m kwè li fèt pou Ayiti kapab gen yon gran chanjman total kapital, se pa souf sèlman, pou l gon chanjman total kapital men li fèt pou nou kapab gen respè isit ozetazini paske mwen menm dan listwa depi an ayiti mwen menm m tap etidye dan listwa m konnen ke ayiti se li menm ki te vin goumen te fè anpil ameriken te pran libète yo tou. Malgre tou yo pa vle ba nou kredi an, yo chanje l, yo di konsa se Lafrans ki te ede yo. E tandiske se ap blan franse menm ki te kolonize. Yo se jalou. Se yon jalou, se yon jalouzi ke li. Se jalouzi ke nou an. Lè w rive Louisiana, yo, e tout manje kreyòl ke y ap fè, yo pa soti nan lòt peyi. Lòt, lòt nasyon kòmanse ap antre ladann, Gwadloupeyen, yo kòmanse ap antre paske yo gen kizin kreyòl ke yo fè ki ap, ki apeprè pa nou an men ki pa tipikman manje ayisyen. Men ki, ki, Pa tèlman bagay panse se ayisyen kap montre yo fè manje mwen menm ou konnen banm di w dèske m wè yo vin nan eta sa mwen menm mwen fè manje manje vejetaryen vegen genyen kap mond kap mande m pou m montre yo m pa vle montre yo li pa jalouzi non m ta montre yo li paske lè w vin montre yo li yo konn kisa yo fè kounya annik ale yo chanje l yo mete yo just on sèl ti grenn bagay

Se culture lot moun yap vole. Epi kounya la men menm yap pran yap ajoute bagay pou yap di se pa yo liye. Pa gen culture paske chak moun soti nan yon peyi yo vin fòmel ki vin fòme group ameriken yo. Se konsa yo rele real food la se nou gen la. Of course of course soul food. They don't even know that. Soul food coming from our country. Lè w ba yon etranje menm manje ke li fè. Bon kote ke m konn fè ekspozisyon m ale e non makèt nan Coconut Grove kounya la lè yo vini pi fò ke kostomè ke m genyen se blan ameriken ke y ap mande m ki manje sa yo wow this is good what is that oh what do you put in there I said ok if I tell you what I put non non but it's in the working oh that's good yes Bondye ap travay sou sa ekipman yo gentan achte men se akoz de jan y ap fè l lan la y ap monte lwaye sou moun ki fè ke m poko menm m pa ka

Èske w espere yon chanjman pou Ayiti? Wi, mwen espere yon chanjman pou Ayiti. Mwen pa di ke se yon bagay k ap fasil, men si tout fwa nou tout met tèt nou ansanm, asireman wi, ap gen yon chanjman pou Ayiti.
E se sa nou bezwen. E se sa nou bezwen. Thank you for your time, ok. N ap kanpe la, se konsa te gen anpil entèvyou nou te vle fè, pataje kèk entèvyou avèk ou pou montre w kòman moun yo te farine. E n ap di mèsi a Bondye Match sa ki te pase byen. Okenn malè anyen, okenn aksidan pat rive. Se te yon bon bagay. E n espere plizyè match konsa fèt. N ap mande tout pastè ki te la, ki te pote bourad ansanm avèk pastè Gregory, nou di w mèsi e se yon bon bagay. E lòt pastè, lòt moun ki pat pote bourad, nou espere next time n a corporate together pase bagay yo se met men ansanm pou pote yon Ayiti, chanjman pou Ayiti. E pastè Gregory, yon gwo mèsi fon bon travay kontinye pa dekouraje mwen menm bò kote pam nou tout nap fè travay pa nou avèk Bondye pran chanjman gen moun ki tap mande kisa ki next gen moun kap mande kisa kisa ki next ebyen next la Bondye t konnenl paske jan ou wè Bondye kòmanse a se li kap fini sa pa nan men nou Bondye kòmanse pran inisyativ sa a, enben l ap fini. Bondye, ki bon lakay li, li pa janm kòmanse pou l pa fini. Sou pastè Gregory pa konn next, pastè yo pa konn next, menm nou menm ki t ap fè mach la la pa konn next, base God is in control. Sou gad, ke Bondye fè yon dezespwa, il, il ki se Jezi Kris ekrazera nos ennemis, l ap pote viktwa a. Mèsi guys, konsa, se te Riffa Chanel, just pataje. la share like share like and subscribe thank you terry epi nap toujou pote nou la kominote a nap pote bon bagay pou ou merci ale sou lot video kem fè yo click share and God bless you bye see you guys beaut.